Ki moun sa?
Menaj ou.
Mennaj mwen, ey jan wou, ey m pa di w kote m ye pi bò pi lè la w, kòman w fè konnen m la?

Gen lè pa gen moun nan kay sa? M se di. Bon, kòd. Bonswa. Bon, cheri. Me zanmi. Wala. Ava mwen bebe. Bebe. Konnen kòm toujou cheri, m toujou bèl.

Mwen menm tou cheri. Ok bèl madam foule met anwo. Misye se frèm li ye. Ok. Bon frèm frèm. Frè ok.
Frè mari ou. Mwen menm.
An ok.
Mwen se madanm frèl. An gen nèg pa gen konnen frè. Ey kilè w prezante m frè w la? Avan m ap pale wi. Men frè w la pa la non. Kilè w prezante m frè w la?

Sa gen la ou menm wap fòse fi a antre a fi a dil bon fi a dou li lakay li wap dil an ale kote ou pral avèl.
Ki moun sa?
Menaj mwen.
Menaj mwen? Ey, sa wou? Ey, m pa di w kote m ye pi gwo pile la w. Kòman w fè konnen m la? Santia, pa gen kote w ye m pa chache w. Men pou ki rezon depi m wè w m ap pale ansanm avè w toujou ap imilye m konsa? Banm di w, ki vòvò yo la? Paske m renmen w Nenpòt kote w ye Li renmen m Li renmen m Lespre m ap chache w Konbyen fwa m di w konsa M pa bezwen w Konbyen fwa pou m di sa Yon chema pou m fè pou Kisa w wè m genyen Èske paske w wè m pa bo gason an Ou wè m pa posede anyen Ki fè w ap imilye m Sa e nan bil ou men m pa bezwen w Ou pa gen lajan E nèg ak lajan m bezwen mwen menm Ou gen lajan Pa gen moun Pa gen moun ki fèt pou genyen M di w sa deja M prè pou m fè nenpòt sakrifis pou m ede w Humm sakrifis.
Wi.
Cynthia, silvouplè, ban m yon ti chans pou m ka branche nan kè w. Paske m vle w.
Pou w branche nan kè m? Kon mwen, ki televizyon, ban mwen. M pa yon televizyon ou pa ka branche nan kè m. Yon televizyon m ye?

Tem tem diw ti bagay. Manmanw mouri l kitew nan menm. M se gran kouzin ou m levew koman w fè wap vin dil se nèg mwen an. Nou pa respekte moun m pa konprann ou. Kouzin an men sou ok. Wè sim pat devanl la m kot sam tap fè w wi baz. M pa bezwen l antouka pran nèg ou al avèl. Li vin gate fanm sa. Pa bouche sou mwen non. Pa di nèg li ou konnen se ou m vle. E m di w sa deja, m pwè pou m fè nenpòt sakrifis, nenpòt travay. Wè, depi w wè yo bezwen fè sa yo vle, yo fraka! Ou wè Cynthia? Nan m bon konn sa m t ap fè w, cheri. M pwè pou m al lave machin, siye soulye moun nan lari, pote gwo bokit mòtye, gwo mòso de kay yo. M depi m ap fè kay. Cynthia. Kay Dejean frekan. M depi m ap fè kay.
Poukisa Dejean imilyasyon sa yo, Cynthia? M pa bezwen w ke m di w. Ey!
Kiyès ki leve w? Konsa w te ye? Zanmi w fè konsa, sa k pas w la?

Pou m penyen, pou m fè zon pou m ba.
Se lè 2 moun gen lanmou yo met ansanm yo fè lajan wi. Ah wi. E lè sa lajan sa dous wi. Ki mwen menm ki pral pase miz ak gason pou m pou m. Bon menm lè ou pa bezwen ou pa gen pou ap imilye l. Pale avè l avèk amou cheri. M pa bezwen l, m di l sa. Kote l wè m l ap kanpe pke m di l m pa bezwen. Wap fè nèg fòmal wi. Bon wè lè ankò pwochèn fwa yon kalòt m ap ba li. Wap fè gason fòmal wi. Epi l ap rete anpè. Gon gason k ap vin koze w ap joure l, l ap fòmal wi.

Seye, gad yon imilyasyon map pran pou yon fi. Ki kote m te ka jwenn yon ti travay? M gen sante menm, m ka travay. Nenpòt kote m ta jwenn yon ti travay, nenpòt stil de travay la fò m fè l. E ou wè li menm? Li gen pou l mande pou mwen yon jou. E lè li pral mande pou mwen l ap twò ta pou li. Dejan imilyasyon sa yo pa bon pou gason menm. Antouka, pa gen pwoblèm.
Black, eskize mwen pou sa manzè fò la. Ou konnen m wont menn. Banm di w, m pa gen pwoblèm pou sa. Ou wè tout sa k fèt nan lavi. M santi m wont wi paske manzè e fanmi m li ye wi. Ou konnen, manman fè senkant pitit li pa fè santiman yo. Li te ka chèmlin epi l konsa a. Ou konnen de jan imilyasyon sa yo. Pa dekouraje non.
Ou wè ou menm y ap imilye jodi an la, demen si Dye vle l ka bezwen w wi. Non, yon sèl bagay m pral fè.
Li ka bezwen w wi, li pa jwenn ou wi. Manman m mouri, papa m mouri. Avèk imilyasyon, anpil moun rive che ou. Pa bezwen dekouraje. Pase ou son timoun debyen, ou panse ou renmen travay, posibilite poko fè ou ka pase, moun nan ap imilye ou bagay. Si m te wè ou te yon move moun, m pa t ap kanpe pou li konsa.
Ou konprann? Wi, m konnen sa. Se youn nan bagay paran m te toujou di, pito yon gason malere pou pran w li fè bonè w, li respekte w, li renmen w tanke w al pran yon nèg pou pil lajè demen si Dye vle, epi w toujou ap viv pou kò w, ou pa gen respè devan okenn moun. Antouka, m prale, m pral pran lari a. Sa fè m mal wi, mande w eskiz anpil wi cheri. M pral pran lari a.
pou m al chache travay. E Bondye ap fè m jwenn travay kanmenm. Pa dekouraje non, priye Bondye, met Bondye devan. Li ok mèsi, pap gen pwoblèm.
Jou an m te di w la, m pral dèyè travay. Ok. Epi nenpòt ti bagay ki tonbe m ap fè w konnen. N ap pale tande. Dakò. Ok, ou mèt ale. Bay m pale ak manzè jiskaske m bouke, bon m ap kite ke Bondye fè travay li. Ebyen ok mèsi, n ap pale tande. Al anbyen tande. Ebyen ok mèsi. Dakò cheri, m pral repoze m. Dakò. Bay. Epi sispann twaze m konsa. M pa gen menm nonm avè w, m pa matlòt ou.

Bagay konsa pa regarde w non madam. An tou ka, cheri m ale wi n ap. Mezanmi cheri m pase wi. An tou ka m ale wi boo.